Oh Abba n gentan rive? Mezanmi mezanmi bon m depoze liv la. Byenveni la fanmi kreyòl an se mwa de oktòb 2020 m swete tout moun Nan tout distrek pale kreyòl yo, on jwaye mwa di kreyòl, m espere n ap byen viv kreyolite nou an an 2020. Donk bon, nou wè, mwa doktòb sa an ti jan dwòl ane sa paske avèk kowona ki genyen an, li fè ke nou pa ka vrèman sòti, nou pase anpil tan an fami. Men, avantaj lè w ap pase tan an fami an, Se ki son bon moman pou tire kont. Alò, banm prezante tèt mwen, non mwen se Winnie Djee, m son kontez, e m gen yon ti kont ke m ta renmen pataje avèk nou, piske se se an fanmi nou ye, m gen yon ti kont m ta renmen pataje avèk nou, e ti kont sa a li baze sou istwa Dayiti. Wowowowowo, nou pa bezwen pè, m pa pral rakonte nou tout liv m sot li a, se pa sa, son ti mòso nan istwa Dayiti. Ayiti e nan istwa sa n ap rankontre premye pèp ki te rete sou isle Ayiti, Kiskeya Goyo. Eske nou prè? M espere nou prè paske se l'heure du conte. Mezanmi gade manke bliye di fòmil majik lan. Wi, paske lè w ap bay yon kont, lè w ap tire yon kont an Ayiti, an Matinik, Gwadloup, gen yon fòmil majik ou sipoze pwononse. Sinon kont lan pap, li pap byen pase ou konprann? Alò, ban m wè si nou konn fòmil majik lan. Alò, si m di nou. Krik! Kisa n ap reponn? Krik! N ap reponn krak! Krik! Krak! Bon, bon m al nan ti isle yo pou m wè si nou konn kisa pou nou di. Si m di nou, E krik! E krak! E krik! E krak! Tim tim! Bwa sèch! Tim tim! Bwa sèch! M espere nou prè, nou fin bay tout fòmil majik yo, nou prè pou nou kòmanse pou nou tire kont lan avèk Miss Winidji. Wè istwa sa, ou pap jwenn li nan yon kenn liv. Paske, s on istwa ke moun nan fanmi m ap pataje de jenerasyon an jenerasyon. Istwa sa kòmanse sou isle Ayiti, Kiskeya, Boyo. Sa se twa non ke premye abitan yo te bay isle a. Ayiti, sa vle di terre montagneuse. Kiskeya, sa vle di grand isle, kòmsi yon grand il. E pi bon yo, sa vle di lakay mwen, chez moi. Alò yo te bay isle a 3 non. Sou isle Ayiti, Kiskeya, Boyo, te gen yon pèp, yon pèp. otoktòn, pasifik, ki pa t renmen fè lagè, ki te renmen fè pwezi, ki te renmen danse, ki te renmen fè agrikilti, fè lapèch, fè lachas, ki te rele Tayino. Alò, Tayino yo, se te yon bèl pèp yo te ye. Yo te pasifik. Pi gwo bagay yo te vrèman, vrèman renmen fè, se met penti wouj sou yo. Ki kote yo jwenn penti an? A, ok, men m ap di w. Penti yo te konn met sou yo, yo te pran nan yon rasin yon plant ki rele roucou. Alò plant sa, lè w pran rasin li, ou te ka itilize rasin nan pou fè yon penti wouj avè l. Epi poukisa yo te renmen met penti wouj sa sou yo, se paske ann Ayiti, Kiskeya Bolo li te fè trè cho wi kòm jiskaprezan li te tèlman fè cho lè solèy la monte nan mitan syèl la mezanmi gon sèl chalè ki leve epi po w ka boule alò tayino yo yo te konn met woukou a sou yo pou pwoteje po yo se kòm se te yon krèm solèy ke l te ye ou konprann donk tayino yo yo renmen fè desen avèk woukou an sou yo. Se te yon pèp ki te renmen ar anpil. Yo te renmen fè lar anpil. Se yon bagay, vrèman, yo te gen anpil enspirasyon. E jiska prezan, si w al vizite Ayiti, w ap wè tout ar sa yo ke yo kite nan gwòt yo, ke yo kite bò dlo yo, w ap jwenn tout richès kilti tayino sa. Isle a te divize an plizyè pwovens. E nan pwovens ke m ap mennen w lan, li rele Zaragwa. Xaragua, chèf lan, ki te, ki te dirije Xaragua, li te rele yon kasik. Ok? Kasik, se kòm si ou te di yon wa. Alò, kasik ki t ap dirije Xaragua, li te rele Boischio. Boischio se te yon gran tayino, gran, fò, pwisan, gran gèrye, ki te toujou prè pou l defann pwovens li. Epi gran gèrye sa a, li te gen yon ti sè, yon ti sè ki te rele Anakawona. Anakawona a se te prensès Xaragua. Epi Anakawona, tout moun te konnen l nan isle a. Tout pwovens yo te konn Anakawona, paske Anakawona se te yon sanmba. Yon sanmba se yon moun ki trè bon nan fè pwezi, nan fè dans. Epi. Li te tèlman gen talan ke tout lòt kasik lòt pwovens yo, yo te konn vini nan Xaragua pou yo tande bèl pwezi Anacaona, pou yo tande bèl vwa Anacaona. Anacaona, sa vle di Fleur du soleil, Fleur dorée, Fleur du soleil. Donk se te yon trè bèl jenn fi avèk yon kè ki ranpli damou pou tout moun. Eben, krik! Jiska prezan bagay yo ap byen pase, ou di ok, gen Taïno, y ap byen viv. Men ki sa ki rive nan kont lan? Yon jou, yon lòt pèp vini sou isle Ayiti ki se Keyabouyo. Yon pèp ke Taïno yo pa t konnen. Yon pèp ki te gen penti nwa sou li. Yon pèp de gèrye, ki te fò, ki te pwisan.

L al ede islyanis li pou l kontwole isle yo. Lè l rive Ayiti Kiskeya bo yo, mezanmi, Kawonabo tonbe an amou avèk Isleya. Isleya men gwosè. Gen bèl kaskad dlo. Gen bèl zannimo, bèl flè, gen bèl fwi. Kawonabo di, Hum! Nan tout isle ke l ale yo, se pi bèl isle sa ye epi se la ke li deside E tout kalinago yo yap rete pou toujou. Eehh Selman isle a te gentan gen abitan sou li. M te di w te gen tayino sou isle an. Men te gen lòt pèp otoktòn tou. Te gen siboni, te gen kalousa, te gen plizyè pèp sou isle a. Epi tout pèp sa yo se te pèp pasifik yo ye men kalinago yo yo pa pasifik epi yo pa renmen pataje teritwa yo humm pwoblèm epi malerezman ou konnen lè moun pa menm jan lè moun an ti jan diferan lè yo pa pale menm lang defwa kisa sa ka mennen ebyen lagè lagè eklate ant

Pa gen yon grand rezistans paske se pa yon pèp ki renmen fè lagè. Se yon pèp ki renmen fè lapè, ki renmen fè lafèt, ki renmen danse, ki renmen chante, ki renmen byen viv. Alò, lè Tawonabo atake vilaj sa yo, li pa gen yon, li pa gen grand rezistans. Sèlman li pa konnen ke nan Jaragua, gen yon gran gèrye ki pral anpeche l pran teritwa.

Boris yo pran devan epi li di ti fraz ki toujou bay Tayino yo fòs ak kouraj lan. Li di gèrye l yo, Aya Bonbe! Aya Bonbe! Alatak! Kalinago yo sezi, yo pa t panse ke Tayino te konn goumen konsa. Epi Tayino yo pran lanse flèch. Batay la eksploze, Boris yo pran devan epi vwala!

Aya bonbe! Aya bonbe! Oh oh! Kalin Nadò yo kouri, y al nan lòt direksyon, yo pèdi nan forè a, yo kite batay la. E pandan ke Boric yo la, men l anlè, l ap di bravo mes frères et sœurs, bravo frè e sè m, nou byen batay! Alò ke tout moun panse ke tout bagay te fini, ki sa k rive?

Epi l sot tonbe atè a. Ow! Kisa w panse ki rive? Taina Goyo kouri ale. Yo kite Taino yo sou chan batay la. Taino yo kouri. Gè yo ramase Boris yo. Boris yo k ap soufri. Epi yo pote Boris yo rapidman nan vilaj la.

Te vini tou nwa. Poukisa? Paske flèch la te anpwazone. Mezanmi! Bon et la eseye egzamine pou l wè ki jan de, ki jan de pwazon sa ye? Ki plant ke Kalinago yo itilize pou fè pwazon sa? Men boyik non li pa konnen plan sa. Se pa yon plan kew trouve sou ayiti kiskeya boyo ooh epi boyich menm la li kouche sou do lap soufri li paka respire li gen lafyèv kòl cho mezanmi si te jodi sa istwa sa te rive moun tap panse ke boyicho te gen kowona humm antouka boyicho kouche li paka respire. Tèt li cho, li gen lafyèv epi bra ap fè l mal. Bourik lan met de men nan tèt li, li pa konn sa pou l fè. Li pa konn sa pou l fè, li pa konnen pwazon sa. Epi pandansetan, tout lòt vilajwa yo, tout lòt moun ki te rete nan vilaj yo, tout lòt Tayino yo, yo pè.

Pandansetan, te gen yon lòt moun ki te ankò pi tris, pi enkyèt ke tout vilajwa yo. Se te Anakawona. Gran frè l, Boyicho, te a la tig de lamò. Anakawona te trè enkyèt. Detanzantan l pase wè frè l la, men, on dirè ke Boyicho pa menm wè l tèlman ke l ap soufri. Li pèdi manman l e li pèdi papa l. Sèl moun ki te rete nan fanmi l se Boichio. Li pa t vle pèdi gran frè l la. Anakawona t ap reflechi kòman l te ka ede vilaj li an. De tanzantan li te konn al wè frè l. De tanzantan l al wè vilajwa yo, l al eseye ba yo espwa, ba yo kouraj pou l di yo pou yo pa bese lebra, pou yo pa abandonnen. Men li ta renmen fè plis ke sa. Anakawona di tèt li, li pa ka ret chita la epi l ap tann, l ap tann lamann tonbe di syèl. Li ta renmen fè pati de solisyon an pou ede, pou ede pwovens lan, pou ede frè l la, pou ede vilaj li an. Epi l ap reflechi. Epi li di, Bon, kisa mwen menm Anakawona ki s on sanba ki danse, ki fè pwezi, ki chante, kisa m te ka fè pou m ta ede vilaj mwen, pou m ta ede pèp mwen? M pa konn batay, m pa konn tire flèch, m pa konn lanse lans, kisa m te ka fè? Epi pandan l ap reflechi, li kontinye al wè chak vilajwa, moun ki te pèdi entèl nan chan batay la, moun ki te pèdi entèl, l al wè yo, l al pote manje ba yo, l al ede yo. Epi se pandan l ap ede yo ke toutakou Anakawona gen yon ide nan tèt li. Hum, li konprann ke tout moun gen fòs pa yo. Li pa oblije yon gèrye pou l ede pwovens lan. Li pa oblije yon gèrye pou l ede vilaj li. Li pa oblije yon gèrye pou l ede pèp li. Humm! Epi, lè lanuit lan tonbe, li pran yon ti sak ke li mete sou do l. Epi nan ti sak li an, li mete objè sa nan ti sak la. Pandan lanuit tonbe, Anakawona kòmanse mache. Li monte tout mòn, li desann rivyè.

Nou tap di anakawona pa fè bwi pa fè bwi pou yo pa konnen w la ah ah. Nou pa konn anakawona. Anakawona sòti objè a nan valiz li, li mete l konsa epi li soufle ladan byen fò li soufle ladan avèk tout fòs li mezanmi Lè kay Nago yo tande bri sa, bri lanbi an, yo panse ke son kri de gè, ke gon moun kap atake yo. Mezanmi kay Nago yo tout leve, fi kou gason, tout leve, yap kouri, yap chèche flèch yo, yap chèche lans yo, yo di yo, o, o, o, on nous attaque, on nous attaque, ale, ale, prepare nou, prepare nou, prepare nou. Lè yo vire gade, kiyès yo wè k ap atake yo a? O o! On jèn fi, on ti jèn Taïna ki la avèk on lanbi nan men l. Tout kalinago yo kòmanse griyen dan yo. Yo di, Ou wè, e nou menm k ap atake nou an? E pandan ke gwo kalinago sa yo ap kouri pou yo al met men yo sou Anakaona pou yo al ak. Pèt! Ki sa Anakawona fè? Ou panse l ta pati an kouran? An an. Anakawona ret la. Epi, li kòmanse chante. Men se pa yon mizik, nenpòt ki mizik, non. Se yon mizik ki soti nan kè l. Anacaona se yon samba li ye. Li metrize l'art de la musique, l'art de la poésie, l'art de la danse. Li chante yon chante ki soti nan kè l, ki eksprime tout soufrans li resanti. Tout amou ke l resanti pou pèp li an. Epi Kalinago yo menm ki ta pral kenbe l, lè yo wè sa, yo jis rete epi yo kite l ap chante. L ap chante yon bèl mizik nan lang arawak. L ap fè pa de dans li yo. E lè yo wè sa, yo di men. Quel gras! Quel elegans! Quel purte! E devan on kè si pur, yo jis bese tèt yo. Anakaoula kontinye ap chante epi li mache nan mitan Kalinago yo. Li mache jiska chèf lan, Kaonabo ki te rete bouch ouvè konsa. Li rive devan Kaonabo epi li prezante tèt li. Li di. Non mwen se Anacaona, prensès di Jaragua. Mwen vini la jodi an paske mwen vle fè lapè. Mezanmi! Eske nou ka imajine ki kouraj sa pran pou yon jèn fi ki deside mache nan yon vilaj ki plen etranje, plen etranje avèk flèch, avèk lans ki a tou moman ki ka atake w? Ebyen Anakawona te fè l. Chak pa ke li te depoze atè a, li te fè l avèk konviksyon e avèk amoni avèk lanati. Lè Kawonabo wè jenn fi sa a, ha! Yon fanm ki gen fanm nan fanm ni! Kawonabo enpresyone. Li di, Waw! Li pa t janm panse ke Tayino yo te kourajè konsa. Li pa t janm panse ke Tayina sa a te gen fanm konsa sou li. Devan kouraj Anakawona, devan chante sa ke Anakawona te chante a, ki te antre nan kè yo, Kawonabo bese tèt li devan Anakawona. Non sèlman Anacaona kourajeuse, men li trè entèlijant. Men sa l di Caonabo. Li di Caonabo.
Ou se yon chèf de gè. Pèp ou an toujou ap fè lagè. Sèlman, nou pa gen yon kote fiks pou nou rete. Nou pa metrize agrikilti. Lè w fin fè lagè konsa. Lè w fin fè lagè konsa. Se pa toutan ke w ap ka al peche. Se pa toutan ke w ap ka al chase. Paske fò w respekte cycle de la nature lan. Men nou menm, nou konn fè agrikilti. Sa fè plizyè jenerasyon ke nou rete sou Ayiti kiskeya boyo. Nou konn fè pouse tout bagay. Si n ap viv an amoni, Kalinagro yo ap ka pwoteje isle a pandan ke Tayino yo ap fè agrikilti, pandan ke Tayino yo ap pèmèt ke tout moun ka manje. Epi, fò nou pa panse ke Kalinagro pral kontwole Tayino, non! N ap gen yon relasyon egal a egal.
Lè Caonabo tande sa, li sipri. Paske se vre, lafamin son pwoblèm, son gran pwoblèm li ye. Epi l reflechi. Lè l wè jèn fi kourajez sa, ki reprezante Tayino yo, li di, Haa, yo te twonpe yo. Yo panse ke Tayino yo te yon pèp fèb. Men an fèt, se te yon pèp kourajè. Kawonabo aksepte òf ke Anakawona te fè l lan. Paske, ou konnen, lè y ap fè lagè toutan konsa, se vre, yo pa gen tan pou yo fè agrikilti. Lè yo toujou ap batay, ap vwayaje de isle an isle, yo pa gen tan vrèman, e defwa, famin konn frape yo trè fò. Donk, menm si, alabaz, Tayino se pa yon pèp de gèrye, men omwen, s on pèp ki fè agrikilti. Se yon pèp ki respekte la nati. Se yon pèp ki gen la jwa de vi, ki beni. E se lè sa Caonabo vire tèt gade vilaj li an, li wè timoun yo, li wè fanm yo, genyen ki ansent. Epi li di, Humm, m kwè. Li lè li tan pou nou sispann fè lagè.

Krik! Tim tim! Anakawona kouri al nan vilaj li an. Mezanmi, li gon bòn nouvèl pou l anonse yo. Lè l rive, sèlman, Tayinou an te deja prè, yo met penti gè sou yo, yo prè pou y al atake Kalinago yo. Anakawona kouri kouri kouri l ap eseye yo fè yo siy pou di yo non non non talè talè pa pa ale sa k rive se ke tayino yo fache yo vle revanj pou boyichon ki blese a anakawona pa konn kisa pou l ta fè pou l ta gentan avèti yo pou yo pa atake kalinagwo yo. Ke li sonje, objè ke li gen nan ti sak li an, li soti lanbi an, epi li soufle byen fò nan lanbi an. Li tèlman soufle fò nan lanbi an, tout Tayino tranble, yo di, O! Sa gen la? Epi Anakawona a mache nan mitan gèrye Tayino yo, li di yo, La guerre se fini. Guerre lan fini. Kounye a se lè pou la pè. Taïno di non Anacaona la guerre pa fini. La guerre fèk kòmanse la. Epi se lè sa Anacaona di yo tout sa k te pase l. Tout avanti ke l te viv lè l t al wè vilaj Kalinago yo. An premye. Taïno pat konnen si yo te ka kwè l, yo di men kòman yon prensès te ka fè yon bagay konsa, kòman yon jèn fi te ka gen tout kouraj sa lakay li. Epi Anakaona ou nayif, souman ke son pyèj, souman ke Kainago yo, yo pral atake nou. Anakaona di non, fè m konfyans. E a sa grand sipriz. Pèp li deside fè l konfyans. Poukisa yo fè l konfyans? Èske se paske se te prensès Xaragua li ye? Èske se paske li te yon trè bèl jèn fi? Non, non, non, non, non, non, non. Se pa pou sa yo deside fè l konfyans. Pèp li te deside fè l konfyans paske. Lè malè a te frape yo, li te la avèk vilajwa yo. Li te nan mitan yo. Li t ap ede moun ki te blese yo. Li t ap ede sa k pa t ka manje yo. Se sa k fè yo deside fè Anakawona konfyans. Se pa sa l te genyen kòm byen materyèl. Se tan ak enèji ke l te envesti nan pèp li an. Ki fè ke yo aksepte fè l konfyans. Epi, pandan Anakawona ap pale avè yo, on bri sòti nan forè a.

Karina Gourou ap mache sou vilaj la. Lè yo rive nan antre vilaj la. Tout moun sou tansyon. Mezanmi sak pral pase, sak pral pase. Chèf Karina Gourou pase devan. Karina Gourou pase devan. Li met men sou kèl. Li di, ebyen. Nou vin pou lapè. Kot pè yo te di nou an? Tout gèrye peyi Nago ki te kanpe byen djanm yo, yo pouse kò yo, yo separe ran, epi ki moun ki te kache dèyè gèrye sa yo? Timoun yo, medam yo, madanm yo, ti granmoun yo, se yo te kache dèyè gèrye yo. E yo te vini pou yo ale a la rankont de Tayino yo. Alò ke w ta di, oh! Yn chans ke yo pa t tire flèch yo, mezanmi! Epi se konsa ke Kalinago al rankontre avèk Tayino. Se konsa ke yo kòmanse kominike ansanm. Se konsa, timoun ap jwe ansanm, ap kouri tout kote. Epi se lè sa Taïno di, O, apa se moun menm jan avè nou yo ye, yo renmen manje menm bagay avè nou, yo renmen bay blag, yo renmen fè dans, yo renmen amize yo tou. Nou menm nou panse se mons yo te ye ki se sèlman lagè yo te renmen fè wi. Epi se konsa 2 pèp sa yo. Vin fè lapè. Sèlman, Anakawona kouri al wè Kawonabo. Li di Kawonabo, M vrèman kontan. M kontan dèske ou respekte pawòl ou. Sèlman grete yon bagay. Frè m nan blese. E nou pa konn. Ki pwazon pwazon sa ye pa genyenn tris ke sa. Lèl di sa Caonabo di oh. Bon pwazon sa oh se nou k fèl. Banm al rele boyik pa nou an li pral okipel de frè ou a. E efektivman janl dil lan yo mete fèy fèy antidòt la. fèy remèd la yo metel sou sou bra boyichyo epi se konsa ke lavi boyichyo te sove gras a linite de 2 pèp paske si yo te kontinye ap goumen si yo te kontinye ap fè lagè boyichyo tap mouri anpil lòt moun tap mouri paske nan divizyon Pa janm gen anyen pozitif ki soti. Krik! Krak! Tim tim! Bwa sèch! Tim tim! Bwa sèch! Ekrik! Ekrak! M espere w te renmen ti istwa sa de premye pèp ki te sou isle Ayiti, Kiskeya, Boyo. Donk nan istwa sa te gen 2 pèp.

M espere ke nou te renmen ti kont istorik sa. Donk jan nou wè l la, nou gen yon bèl lang, nou gen yon bèl kilti, nou gen yon bèl istwa. Lè w mete tout sa ansanm, ebyen sa bay yon bèl ti kont kankou sa nou sot tande ansanm nan. Non mwen se Winnie Djé. Mèsi dèske ou te konekte avèk Festiteyat. Ou ka swiv mwen sou tout rezo sosyo yo. Ou ka swiv mwen sou Facebook, Miss Winnie Djé. Epi byen si ou ka swiv mwen tou sou YouTube. Sou se, pase yon bon moman an fanmi, ret lakay nou, lave men nou, epi pase yon trè bon mwa du créole. Grenadye a laso!